Tout tè sa se tè pam li. Manmanm ki mouri kite tè a pou mwen. Men tè a se te tè gran papam li. Kounye a manmanm mouri, manmanm kite tè a pou mwen. Se yon sèl pitit manmanm manmanm genyen, manmanm mouri kite tè a pou mwen. Kounye a. Nèg sa a m pa konn kote l soti, pitit gason pitit mwen yo e yo soti pou yo pran tè w la. E bon se paske m konnen nou ka ede m jere sa e sa k fè m al chache nou kote nou ye. Ok pase ou wè li la m pral chita la yo gen pou yo vini pase yo pap rete menm pou yo pa vini. Kounye a ou konn kisa n ap fè la? Nap nap nap chache yon kwen la nan nan chak mounda bannan yo. Yo pa ka vin la non paske yo gen ti zètè. Anben nap tann yo. Nap tann yo. Nap jere non fwa.
Pitit mwen. Yon fwa. Wè li? Kounye a pa nou pa bese vin sou yo non. Ok.
Rete tann pou wè ki reyaksyon yo fè. Si yo vini byen, nap resevwa yo byen. Men si yo vini mal, nou pa bese konnen degaje nou. Degaje nou. Paske mwen menm fòm gen lapèm ansanm avèk tè sa. Ok. Anben pale sou yo.
Kisa nap fè ankò la? Men lè nou fin lè nou fin fò jwenn tè a, kisa wap ban nou kòm rekonpans? Nap gentan pale Pase tè a lèm fin jwenn tè a ou konn sa nap fè sa map fè map vann moso nan tè a map vann moso ti moso tè epi map ka jere nou map ba nou kòb la. Non pa gen bagay sa nou renmen dil cho nou fè map ba nou avalò anvan paske nou ka vin la nèg la vide nou atè paske yon move djòb nou bal fè la. M pap mache ak anpil kòb la non ti mesye m yo. Saw ba nou la bon Saw ba nou la bon. Epi apresa map ka jere sa ansanm avèk nou.

Pa enkete ou. Ann al moute nou tè a. Ki mi tè a?
Degaje nou. Gen tan chache kote nou abrite nou. Pase moun nou pral poze la. Byen mete tou. Jodi a l ap moute sou resif. Se tout tan chifonnen konprann. Lè l vini l vin jwenn mwen tankou s on ti poul. Li vin vin ap bat zèl li. Pap pap pap pap sou tè m nan. Tè sa a fò chifonnen kite. Tel bon mwen kounya mwen la chache yon akolik yon akolik ansanm avek li nèg la tou soti soule li avek yon vye palto sou li sou konn se vye koulèv dagwe kounya li parèt li konprann li ka vin fèm pè chifonnen separe tèm nan tèm nan chifonnen paka separel Davo ala chifonnen tè pa menm tè chifonnen chifonnen pa menm eritye nan tè pase chifonnen se vòlè li ye ki fè chifonnen ka vin manjel depi yo wè tè zize yo bat pap pap pap. Pap pap Mwen menm si map mouri kite tè a la Men tè a fòl revi avèk mwen Map mouri map kitel pou pitit mwen Sèl grenn pitit la mgen ki lòk ki nan peyi etranje a E poul rete poul vini poul jwenn li Men mpap kitel pou lèzekra E vre tèm ta woule pou chifonnen E konnen mpa konnen sil te konnen sa te pare pou li Non pa vye.

Ou pa tap ladann? Tè a pa tè a paka travay tèt li non se ou ki pou travay li wi konnya vye pye bannann sa yo m plante nan tè a konnya poum pa ba yo swen lè lè poum vin ba yo dlo poum rale vye pay ki dèyè yo poum bite tè nan dèyè yo e pa poum la an palan de dlo wap dim konsa koze tè sa la fòl fini an tankou mesye sa yo ou wè ou wè ou wè e moun ki eritye tè yo e la. Ou pa wè vòlè yo ye dèktè yo ye de vòlè yo ye hein e de vòlè yo ye wi yo mache avèk tout kiyè yo pou yo mezire tè wi mwen m pap kite tè sa ba yo non kite l m tande yo chifonnen li pran tè m li mezire l lè fini bann vòlè yo. Mesye sa la m sot wè lòt jou a la mesye sa pa fouti pa malfektè non.

Bann vòlè! Bann visye! Se pou nou te rete!
Nou mèt pote nou ti mesye! Sa e avèm li ye! Ou pa bezwen! Ou pa bezwen pè! M an sekirite! E vre! M te di nou m gen moun dèyè m! Se pou nou te kanpe!
Ebyen kout sa k pase ti mesye! Nou mèt ale! Mèsi tande! Mèsi bon travay! Ok! N ap n ap n ap! Gade m! M te pa! M pa pale avèk nou men!

Haa Kotem jwenn avèl Ou pat Ou sezi Ou sezi Mesye sa yo anmèdem twòp Yo banm twòp pwoblèm dete a Mwen menm Mwen gon fen poum fè avè yo Sou wè si yo tounen la ankò wè Map vide yo atè Mwen pap tounen la non Mwen kap tounen pou kout kòm Mwen pap tounen ankò mwen menm Ou genlè pran djòl bagay ki nan men yo a Oh Kòman Mpa Talè Gade Gade Mona byen nan figi